Apre arestasyon Mario Antonio Palacios Palacios la, misye tèlman pale, anfen! Lapolis arete youn nan tèt de pon ki bay gwo mago lajan pou deplase mèsenè yo pou vin tiye prezidan Jovenel Moise, se misye ki peye otèl pou mèsenè yo, ebyen misye rele Rudolph Jaar. Ebyen ke non mi, non misye te site byen fò nan zafè asasina prezidan Jovenel Moïse la. Bandi non idantifye kidnape 3 sekirite rapwoche prezidan chanm sena ki se Joseph Lambert, yo mande yon sòm de 5 milyon dola vèt pou yo libere. sekirite sa yo. Antouka, sa eta sove chak grenn konpatriyòt mache pete vi pou jwenn bon jan enfòmasyon. Ebyen, gen yon pawòl ki di konsa, de montay pa janm kontre men de kretyen vivan toujou kontre. Depi apre asasina prezidan Jovenel Moïse la lakay li, nan chanm li, nan nou kite 6 pou leve 7 jiyè 2021 an, ebyen, lajistis nan peyi Dayiti te lage avi de rechèch Dèyè plizyè moun, jèn gason men jèn, m te ka di dèyè plizyè fanm ak gason ke non yo te site byen fò nan dosye sila. Ebyen, apre yo fin, yo te fin arete Samy Handal ke, yo te fin arete Samy Handal nan peyi Tiki, apre sa yo vin kwe, yo vin arete Mario Antonio Palacios Palacios. nan peyi Panama pandan li ta fè mwayen pou l kite pou kite peyi Panama pou l antre nan tè natal li ki se peyi l o Kolonbi ebyen Palacios tèlman pale koze anndan prizon sa Palacios yo pa poze Palacios kesyon se pale l ap pale san rete ebyen Mario Antonio Palacios Palacios se site yon pil non nèg la ki te nan asasina prezidan Jovenel Moise. E Mario Antonio Palacios Palacios di lè l rive lakay Jovenel Moise li te gentan jwenn Jovenel te gentan mouri. Kisa pawòl sa vle di? Ebyen se kesyon tout moun ap poze depi lè Mario Antonio Palacios Palacios fin di koze sa. Ebyen. Paraswèz pale, pale anpil koze la se te kon moun fou kap pale san rete. Ebyen, kounya la se tou pa Rudolf Jacques. Ou mwen kou ka di Dòdòf. E se sa li ti non jwèt misye misye li Dòdòf. Ebyen, la polis tap chache depi byen lontan la, depi apre yo fin asasine prezident Jovenel Moïse la, ebyen yo fin arete kèk mèsenè, epi mèsenè ta vin site non misye, yo te jwenn ke se misye ki bay gwo mago lajan pou

Lakay li, dènye rankont, m ka di tou, dènye plan pou te asasine Prezidan Jovenel Moïse la, se lakay li li te fèt. Lakay Rudolph Jarry, men misye se youn nan tèt de pon, misye se youn nan gwo, gwo, gwo patwon mèsenè yo ki te peye, ki te vèse lajan pou te asasine Prezidan Jovenel Moïse. Ebyen, sa fòm ka di nou byen, Dòdò se youn nan gwo. Dwòg dilè ke peyi Dayiti rekonèt la, ke lemond antye rekonèt, ebyen, Dodo Viré, yo gen abitid arete misye pou bay kokayin deja, epi misye konnen misye se gwo nèg, nèg sa yo pa ka ret nan prizon, sa yo gen kòb, yo gen bwa dèyè ban nan do yo, men misye a vle libere. E m ap imajine yon bagay tou, kòman fè majorite nèg ki patisipe nan asasina Prezidan Jovenel Moïse la se zanmi, Ansyen prezidan Michel Martelly ak ki son bandi legal avèk lè vòb. Lè m pale de vòb m pale de Dimitri vòb. Tout vòb yo nèt. Ebyen m ta renmen konnen pou ki sa nèg sa yo se zanmi ansyen prezidan ke yo ye. Majote nèg yo jwenn la ki asasine Jovenel Moïse la se zanmi Martelly, boul grenn Martelly ke yo ye. Bagay sa m pa ka konprann ni. Se kesyon m wè tout moun ap poze pou ki sa nèg ki tiye Jovenel Moïse yo swa yo te nan rankont avèk. Ansyen prezidan, swa yo konn bwè byè, yo konn jwe kazino ansanm, e boul grenn ansyen prezidan nou Michel Joseph Martelly ki se yon bandi legal. Ebyen, sa son bagay mwen pa ka konprann. Leta nan peyi Dayiti tèlman pa vle Jovelè jwenn jistis li, dcpj gen tout enfòmasyon yo, Dcpj enpwisan, se rezon pou lakel li oblije bay FBI dosye a pou l ka mare vakabon pa bò isit. Ebyen, dcpj pwouve nou a klè ke yo enpwisan. Imajine w, nèg yo la nan peyi Dayiti la, y ap flannen, y al kote yo vle, imajine w Dòdòf. Dòdòf te la nan otèl Petyonvil, li la nan Petyonvil li konn abitye dòmi. Li jwenn mwayen la, li kite, li kite, li kite peyi Dayiti la, la, l'al nan Repiblik Dominikèn, men kounye a yo arete li nan Repiblik Dominikèn, e la l' te nan Petwovil la t'ap dòmi. E pa konnen yo pa konnen. Misye, kisa misye itize? M' pa konnen nèg sa yo, nèg sa yo tèlman gen kòb m' pa konnen nèg sa yo itize lajan kach. Se kat de kredi nèg sa yo itilize. Imajine w kat, kat de kredi sa dwe pase nan sistèm nan, li tou anrejistre, nou wè se Woodblock Jacques ki itize kat de kredi l'. Ebyen m' ta renmen konnen poukisa. Leta nan peyi Dayiti enpwisan konsa. E paske m ta renmen konnen èske yo gen dwèt yo tranpe nan zafè asasina Prezidan Jovenel Moïse la? Se kesyon k ap poze. Paske gen nèg ki anndan pnh la ke non yo site byen fò ke yo jwenn ki t ap pale avèk asasen yo. Ou mèt ret branche avèk nou paske nan pwochen emisyon n ap vin avèk non nèg la pou ou. Gen nèg yo jwenn ki t ap pale anviwon 4 minit avèk youn. Imaj yo pran ka pale 4 minit avèk youn nan asasen prezidan Jovenel Moïse yo, eeh, on nèg, on nèg nan leta, on nèg ki la, ki ta la, ki la ki pou pwoteje e sèvi, menm pa w de pwoteje e sèvi nou wè ki enstitisyon sa ye, pnh. Ebyen nan pwochen emisyon na vin avèk non nèg la pou ou e na ba w kisa ki tap di nan apèl telefonik sa. Antouka gen koze dan la repiblik. Ebyen kesyon kap poze la poukisa jij Garry Orelien ap dòmi avèk dosye Jovenel Moïse la konsa. Se kesyon kap poze la, ou menm ki ta vle banm yon ti avi de kesyon sa, ou ka kite yon komantè pou nou nan ba video sa ki wap gade la. Ebyen, eh bandi moun pa rive idantifye kidnape 3 sekirite rapwoche senatè Joseph Lambert. Haa! Joseph Lambert la lage 2 bwa bal la. Paseke, misye la, misye tèlman gen pèseksyon nan dèl la, Ariel Henry di manda misye ap fini men kounya la, Ariana di di manda misye fini, jodi lendi ala kote map pale avèw la, ebyen samdi an yo kidnape 3 sekite rapwoche misye. Yo kidnape nèg sa yo nan machin kòtèj Joseph Lambert. Imajine w, nèg sa yo lè yo nan machin kòtèj yo, nou tout moun konnen kòtèj sa yo, machin sa yo ki nan kòtèj la yo, machin ki blende yo ye, epi. Nèg sa yo toujou gen gwo zam nan men yo, se galil ki toujou nan men nèg sa yo, m ta renmen konnen poukisa, si se pèsekisyon politik ki lage dèyè Joseph Lambert konsa, m pa konnen. Ebyen, m ta renmen konnen kijan bandi fè pwente sou machin sa a pou dezame nèg sa yo, pou pran nèg sa yo lave yo? E sa m ta renmen konnen paske nèg sa yo m konnen, jan m konnen nèg sa yo mechan, e m konnen nèg sa yo gen gwo galil anndan machin nan, m ta renmen konnen kijan yo fè kidnape 3 sekirite rapwoche sa yo? pou Joseph Lambert. Pase ke pou zam kon wè nan machin nèg sa yo. Moun ki Ayiti kon bay zam ap pale a. Si sa vle di kon kon wè nèg sa yo, se pa vle di wè nèg sa yo nan kotèj. Se mou, ou mèt, ou mèt kanpe granm maten bonè bonè nan wout piblen an. Wap wè nèg sa yo jan ap defile, zam yo deyò. Vit yo mwatye desann, ya fin desann nèt epi pou bouch zam nan deyò. Ou menm lè machin sa ap rive sou ou, wap eseye prete prete sou ou, paske bouch zam nan tou deyò. Wap eseye prete prete sou ou. Antouka m ta renmen konnen, kijan nèg sa yo fè kite yo kidnape yo? Eske se fo fim kap fèt? Se kesyon kap poze. Paske pou jan m konnen nèg sa yo ye nan machin nan, pou jan m konnen nèg sa yo, nèg sa yo towo gode yo ye, m ta renmen konnen kijan nèg sa yo fè kite yo kidnape. Ebyen! Ravisè yo mande yon sòm de 5 milyon dola vèt pou yo libere sekirite Joseph Lambert yo. Antouka, m ta renmen konnen kiyès ki pral bay lajan sa a? Se Joseph Lambert k ap bay lajan oubyen se fanmi sekirite sa yo k ap bay lajan? Ebyen, Ariel Henry, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou la, Gen yon rankont jodi a menm avèk rès 10 senatè yo ke Ariel Henry te di manda yo ap fini jodi a la, yo pa gen dwa pou antre anndan chanm sena. Pa bliye jodi a, Joseph Lambert envite laprès, depi nan semèn li te gentan soti nòt la, li te gentan envite laprès pou vini pou ka vin kouvri mesaj a la nasyon an pou mesaj a la nasyon an pase sou tout platfòm rezo sosyo avèk medya tradisyonèl yo. Antouka, eske se fo fim k ap fèt nan dosye sa a, nan dosye Jovenel Moïse la? Eske Jij Garry Orélien se fo fim l ap fè avèk dosye a? Paske m wè misye la, se bouda Nini l ap bay la. Li pa vle rele nèg yo pou tande yo. Eske se fo fim k ap fèt tou nan zafè kidnapin 3? Se ki te rapwoche Joseph Lambert yo, se kesyon mwen menm map poze tèt mwen paske m pa ka konprann kijan yo fè kidnape nèg sa yo nan yon machin kòtèj ke ki ki asire sekirite prezidan chanm sena ki se Joseph Lambert. Antouka like chanèl la, abòne epi peze sou klòch notifikasyon an pou w ka rete enfòme. Dosye Jovenel Moïse, òm dafè Rodolphe Jaar e jwenn arestasyon l, se te vandredi pase a an Repiblik Dominikèn lakay vwazen aprè l fin pase plizyè mwa nan mawon e yo arete misye jou menm ki fè 6 mwa depi sasinay Jovenel Moïse. Rodolphe Jaar ki te genyen yon avi rechèch lapolis dèyè l an Ayiti konsidere kòm youn nan sispèk kle nan sasinay Ansyen prezidan an, òm dafè a arete sou demand otorite amerikèn yo apre deklarasyon volontè Mario Antonio Palacio Palacios ki li menm twouve l nan yon prizon federal nan Miami depi semèn pase an. Sepandan anyen poko di pou konnen eske y ap ekstrade Rodolphe Jaar an Ayiti oubyen Ozetazini, yon arestasyon Guerrier ki fè la une nan pi fò jounal ameriken yo. N pral swiv plis detay ak korespondan pèmanan nou Ozetazini, Luckson Sainvil.
Medya ameriken yo prezante l kòm yon gwo trafikan dwòg, yon ansyen enfòmatè ajans envestigasyon amerikèn, DEA. Selon yon wo fonksyonè dominiken ki pale ak Wall Street Journal, Rodolphe Jaar te kache Ayiti avan l te rann li dènyeman la an Repiblik Dominikèn. Yon fwa li te rive, ajans sèvis ransèyman imedyatman t ap swiv òm dafè a daprè sa sous la fè jounal la konnen. Wo fonksyonè sa a deklare ajan yo tap swiv Mesye Jaar nan lespwa pou l te ede yo jwenn kèk lòt moun ki ta enplike nan lanmò ansyen prezidan an. Men otorite dominikèn yo daprè sa Wall Street Journal rapòte te pè pou sekirite konsène a, se poutèt sa yo te deside mete l nan prizon. Nou te gen enfòmasyon ki te fè kwè yo ka touye l. Li se yon pèsonaj kle ki ka ede nou konprann sa k te pase a, deklarasyon wo fonksyonè a fè nan mikwo jounalis yo pandan l fè konnen Rodolphe Jaar gen anpil enmi an Ayiti e li te pè pou lavi l. Si mwa apre asasina a, jounal Miami Herald konfime nouvèl arestasyon òm dafè a ke yo konnen sou non Dòdòf. Otorite yo nan Sendomeng arete Rodolphe Jaar apre l te kite Ayiti pou travèse nan peyi vwazen. Li te pase plizyè mwa nan kache, se sa divès sous konfime bay medya floridyen an. Selon sa Miami Herald fè konnen, otorite ayisyèn yo te enfòme ke Mesye Jaar jwenn arestasyon l sou demann otorite amerikèn yo apre deklarasyon volontè Mario Antonio Palacios Palacios, Depi lè yo fin arete l nan Jamayik nan mwa oktòb pase a, ansyen sòlda kolonbyen an kontinye ap kopere nan ankèt gouvènman ameriken ap mennen sou konplo sa ki te abouti ak asasina Jovenel Moïse. Pandan tan sa, plizyè sitwayen ayisyen ap mande pou yo ekstrade òm dafè a ann Ayiti. Minis ayisyen lajistis la Berto Dorcé bò kote pa l deklare nan Wall Street Journal Ayiti ap pale ak Repiblik Dominikèn, pou wè kòman yo ka fasilite mesye Jaar transfere an Ayiti. Sendomeng pa gen okenn trete ekstradisyon avèk Ayiti e pa gen okenn desizyon ki ko pran nan sans sa, deklarasyon Roberto Alvarez, minis afè etranjè dominiken, ki t ap fè referans ak kesyon moun ap poze pou konnen èske sispèk la ap gen pou l vin Ayiti. oubyen prale Ozetazini. Ansyen pwopriyetè yon antrepriz ki t ap travay nan domèn bèt volay ann Ayiti, Rodolphe Jaar te yon gwo trafikan dwòg ann Ayiti pandan plis pase 10 lane. An kachèt, li te fè omwen 7 tòn kokayin kolonbyen rantre sou teritwa ayisyen an soti 1998 pou rive 2012, daprè divès dosye jistis isi Ozetazini. Laplipa nan dwòg sa yo Daprè jounal Miami Herald, se sou sòl ameriken an yo te dwe ale. Selon sa jounal la fè konnen, Rudolph Jaar te vin yon enfòmatè pou Diye aprè yo te arete l pou trafik dwòg. Òmdafè a te vin trayi ajans lan paske l te vòlè san yo pa t konnen yon pati nan yon kantite 420 kilo kokayin an 2012. Aprè sa, li ta pral plede koupab pou vòl sa a ki te evalye a anviwon on milyon dola US. e yo te kondane l an 2013. Òmdafè a te jwenn liberasyon l an 2016 e yo te voye l vini ann Ayiti kote li te rete san l pa fè bri jiskaske non l vin site nan ankèt sou asasina Jovenel Moïse la. N ap raple, selon konklizyon ankèt lapolis ann Ayiti, Rodolphe Jaar te gen pou misyon distribiye zam bay asayan yo pou yo te ka touye ansyen prezidan an. Depi Leta Florid Ozetazini, Luckson Sainvil pou Caraibes FM.